Nou bay men. Bay m pat janm danse mizik e kapon sa. Nou pa knnen depi Ayiti epi. Epi toudenkou men men l konfime l kòmsi toujou ap banm dan di men toudenkou m pa konn poukisa l fè sa. Ayim kò di m wi baz. Wi men. Ayim kò bon zanmi m li ye wi baz. Bon patnè m li ye. Sa w di m la.

Sou tèt misye map fè kay sa. E kay la li menm? Nan jou yo la fòm degajem la poum fè kob la sou misye poum koule dal la. Se kwè lontan, lontan la lè tout ayisyen potko ale bon mpap baw manti franchman kay la te gentan fini lontan lontan lontan li se yon nèg li bay kamera li fèm konfyans mta menm misye ta vin yon lòt moun la menm map tolerel pou li map tolerel menm fè ti rapò a voye bay misye la. Pa janm rele m nan telefòn. Monchè, nou leve ansanm Ayiti. Men, kòmsi nou leve nan menm zòn, sa vle di nou zanmi danfans mwen. Sa vle di lè m vin isi an, pa t gen lòt moun ki te ka akeyi m vin isi. Men nou t ap byen fonksyone ansanm. De la, apre sa mwen vin chanje dabitid. Imajine w m ap antre nan yon salon. Salon son bagay m gen kle la kay mwen tou menm lèm pa peye kay m fè kle. M pa kwè AMK ap fè yon bagay konsa men lèm vin isit baz se AMK ki pranm ki metem lakay ki metem lakay li menn kap banm manje anpil tan wi menn. Bon e petèt nan. AMK pa janm metem deyò AMK ap chèche travay banm mwen li banm tout sam te gen bezwen wi baz AMK ki fè sa wi brother.

Chè mwa sa la pa tèlman gen bagay menm non. Ti rapò ap piti la, de rapò deta yo bay misye. Li pa janm rele, m pa janm tande l.

Wap gade lontan nan restoran chez Nadine, lè moun yo potko kite peyi an patron te konn gen afè, te konn gen aktivite, te konn gen bagay, ou te konn wè rapò m te konn ap voye ba ou pou mwa. Men pou moman la yo patron bagay yo vrèman. Bagay yo gen pou yo reaktive ankò wi. Ou gen pou wè ou mèt trankil, ou mèt poze w, ou mèt tèt frèt, bagay yo gen pou yo reaktive ankò.

ki bay move jan lè kliyan yo vin la a. Non, patwon, ban m di w. E sa k fè m di w, wè, misye, misye se yon bon patwon. Misye ap viv lakay mwen, baz. Ban m di w, patwon, m ka konprann sa. Ou ka pran yon moun, kòm ou di w ap re, kòmsi, remanye bagay yo. Prevòt atann bagay yo fin remanye, se lò jan ou wè bagay yo prale, kòmsi ou ka pran, ou ka pran yon lòt moun. Non, non, non, non, non, non.
Sa m di w la a, li pot fèt, oke? Paske m vle misye travay la a nan restoran ansanm avè m.
Waw man bagay yo raz wi man Jan team raz nan kay sa wi man Bon bagay the young man Pa mnmtay mesye non man
Pa gen kòmsi espas kòmsi kliyan yo pa vini tout nèg yo ale meksik sak al brezil ou konprann lotè lò te vin la la te fou la moun men patron la konn ap voye rapò rapò 5 6 7 milyon lemwa map voye rapò bay patron an lontan.

Si ou fè met kamera la ou pa chwazi met kamera piga wap vin itilize misye pou mwen kòm yon kamera paske mwen menm Fò konfyans Ou fèm konfyans sèt men Si m pat fò konfyans m tap met kamera m tap met tout moun ap sivew si m di w m vin avèw Tande patwon men li menm si l di li menm kòb pa entèresel m pa kwè kòmsi

Ah ou paka lagem konsa non menn ou konnen ou pat menm menn sa vle di e fò banm kontwòl ou menn ou paka ap lagem konsa non menn Yeah m lakay la la m raz la m pa fè anyen non menn m apèn sot travay menn Ah ou konnen li la manzè la wi nou nou konnen manzè pa tèlman vin lakay la jan w panse. Men fòn kwaze fòn pale men wi gen anpil bagay m di wi men Yeah men ann kwaze men m raz lakay la m pap fè anyen men Ebyen pou di m men lakay la fè cho men si nap kontre nan lari oubyen wap vin lakay la di m.